Zanmim pa ale, m rekomandew gade video a jiska la fen. Fim sa wap gade la, se istwa yon demwazel ki tiye manmanl pou mennaj li. Pandan wap gade video a, map rekomandew pou abone siw poko fè sa. Ann antre direkteman nan sijè prensipal video a.
rive la m vrèman kontan pou ti tan nou sot pase a sa te vrèman manke m.

Poukisa w fè sa w fè a Tati? A toutan manman w ap di w toutan manman w ap di w pa nan nèg epi w ap bo? Men mwen m nan lach m nan nèg sa m gen m pa ka nan nèg la lè m ladann nan ki sa m gen m gen? Rantre non rantre Hey kòmè a kot kòmè a?

Twòp bwi se pa sèl nou menm ki rete nan zòn nan nou pa kap fè bwi konsa m konnen m konnen m konnen men nou pap kwè se malonnèt nap pase isit la tou nan katye an bon bon bon nou menm ou pa fè bri malonnèt ou chanje ou chanje konplètman Melita m pa gen pwoblèm avèw pou sa wap fè a. Men nou fè twòp bwi si nap jere yon bagay jere vaz la jan nou bezwen tande sa nap di a. Anplis se pitit ou an ki vle bat mwen wi Li kenbe m nan kòlèt kòm sa dòk li bat mwen Nan kòlèt?
Prak mwen chifonnen m Papa kwèm dèl nèg tap fou pa tap Mwen fè manti ki mwen tap fè Mwen fè manti sou mwen tati Anpil di m

Ou panse mwen ap la pou sibi ou? Ou panse e kòm map pale avèw ou vle bat mwen? Si te rele poum rele polis pou ou la, dim rele polis pou ou non, di ou met men, ou vin met men sou mwen? Map pale avèw wap kouri? Epa map pale avèw wap kouri Men banm diw bagay Wè lakay mwen yon dènye yon dènye timoun nou gen nap fè edikasyon kounye a la ou vin pèdi kounye a la wap kouri Anpe kouri non
Banm pale avèw Men kijan kijan de bagay sa yo Nou pap renmen moun ki deja nan bagay la se

Menm bò kote w map gouye e Menm bò kote w map gouye e Kisa Banm pale avè w byen Ou wè mwen menm Gen lè w poko ou poko konnen anfas kiyès ou ye la M kwè ke si w te konnen anfas Tann Si w te konnen anfas kiyès ou se ye la Si w vle m mete men sou ou kounye a la fèm konnen Fèm konnen E tout respè ou wè m gen Sak fè m pa gentan rache figi w la baz

M'en frekan wi men. Wi, depi lèm wè w tap bo ak pitit mwen an, m ka frekan wi. Se mwen pou w pale sou li. Se mwen pou w blage. Se mwen ki deja nan bagay la.
Nan ki pwen sa deranje w menm? M avè w an dè lin, m wè m al kondi l lakay li, ou menm pèsonèl ou kanpe, ou mete tout, tout, tout barikad. Aww men Lolita gen rezon lap fè tout bri sa yo lap fè a la. Li pa gen okenn rezon manmi. Bon m potko te di Tati m anyen, Tati m pa konn anyen.
Ah ou fem wont m pat gen bouch poum pale andan kay la. Koman fè wont lan manmi. Bon Tati m pa fè nou wont epi se mwen k fè nou wont. Tati m chanje l an fi tankou s on fanm li ye tout bon epa ou nan mache nan lari a pa epa ken n wont epa ken n kretif epi se mwen menm mwen nan laj m fè renmen m paka fè men renmen ban m di ou
pa di ou pa nan laj pou fè renmen non men w wè renmen li bèl se vre s on bagay ki bèl se vre lè w renmen. Men pitanm son bagay tou ki ka ki ka fè w kriye nan yon segond dremon wè la. Manmi si moun fè w kriye ba tout moun men kaba papi kaba fèm kriye paske nou tout pa fèt menm jan. Ou timoun toujou poko konn sa wap di a. Ou wè lanmou, lanmou son bèl bagay. Wè jèn gason de nos jours, wè lè yo bezwen drive yon jèn fi yo ba yo tout pawòl ki egziste. Kan yo fin jwenn sa yo bezwen an, kan yo fin lage yon timoun nan vant an ou, ou pa ka lon men nou an lo. Yo di se lè sa yo te konnen ou te gen 10 nèg, ou te gen 15 nèg, ou pa ka lon men nou an lo. Ou tande mwen si mwen, kòman mwen map viv? M fò w, lè m fò m te prepare w pou fò. Ou pap menm fini lekòl ou epi pou se koze mennaj ou pral wè granma dat talè konsa, se vant ou pral vin pote banm anndan kay la. Gen mennaj yo di pou moun nan kouri ansent pou sa manmi? M gen mennaj mwen men m pa di ke m pral kouri fè pitit. Se vre, se sa w panse pitanm. Humm adje mwen poko konprann lavi. Tout sa wap di yo la se foli kap pale. Men manmi m renmen ti nèg la pou ki rezon ke w pa di m vin avè l pou pale avè l pito, m pap kanpe nan lari pale avè l men. Vin avè l ki kote pitit, kote m prepare kòt, ou prepare pou sa deja? Ou wè pou w gen gwo zo, kòmsi w panse w fin, kòmsi w fin demwazèl, ou fin, ou fin rive pou w gen mennaj, pou, pou, pou, pou fè sesi, pou fè sela. Humm. Humm si w te konn sak te si w te konn sak te gen nan lavi sa wap gade la pitanm si w te konn sak te gen nan lavi sa wap gade la ou tap reflechi wi m pa kwè se menaj ou ta pre kouri gen kounya se lekòl ou pou fini lekòl ou mwen m pa di w pap mennen yon moun anndan kay la wap fini lekòl ou. Ou pwal aprann sa w gen pou aprann nan. Wap fin gradye lè sa pou chèche travay pase mwen m pap okipe timoun 2 fwa. Se pou Andeline ki fè w wè gen seri bagay m pa m pa gentan fè w la papa m di w sa ankò. M met dwa nan mouda m di w sa deja mesye fanm ap tonbe nan bouch mwen menm kou yo wè ti gason an. Anbe bat mwen nan. Ok bat. E ma pote yon dèlin plè. Bat mwen.
Se si ma pote yon dèlin. Bat mwen. Ma pote yon dèlin plè tou. Bon pa ou pa deplase la pou pa bat mwen. Si ou pa vle mwen le polis pou ou. Ou bezwen fanm epi mwen e mwen ki sa m ye.

Men manmi m pa gen respect gen.
Mwen menm avèw sa sa ki fè yn eksperyans pase lòt. Apèn ou kòmanse ou gentan se konsa ou gentan ou gentan wè bagay yo. Ah paske ou fè plis eksperyans pasem m paka renmen moun manmi. M pa di w mwen m pa di w pa renmen yon moun non. M pa di w pa renmen yon moun m pa di w pa renmen 2 moun. Wap mennen yon moun banm la wap fini lekòl la w wap fin aprann sa w gen pou aprann nan wap chèche travay pou w travay avan lè sa. Wa men non moun pap. Mon ami m renmen ti nèg la wi m pa gen pwoblèm lèm fini lekòl map prezante ansanm avèl men map toujou avèl. Mwen wè tèt kòm se granmoun ou ye kòm se ou ki kòm se ou ki granmoun nan mwen wè degaje w men mwen aprè de jodi m pi piga m janm tande koze konsa konn swente nan zòrèy m menm li pa bon pou mwen ak ou se ou konn bouton ou konn ki moun ki manman w lan. Ou konnen manman w bon manm chavire w ou konn ki moun ki manman l ou konnen m pa jwe a mwen apre de jodi m pa m pa anvi tande koze konsa anko e menm m anvi piga je bon poukisa w pa ta vini pou pa fè mwayenn m pou mwen se mwayenn pou pa fè pou wè sa w ap pran andan kay la tou.
Ti bèt ak kòn nan an, m panse se mwen ta pral vin lage sou li ay blage, kounya la se ti Lejand lan ki pa menm nan anyen ap bo nan figi m, mwen, yon zouzoun.
Shit Yo banm deplase ande papa Banm deplase tande E se si se nan prizon mal fini pou map fini tande Kat fè machwa ti nèg la mesye kap ay bat mwen Bon m pou ou Kotob kotob bat lwa poko konnen. Bat sou fèm. Map ret tout kote pou ou. Nan majik map pran w. Fò gouye sou mwen piti.
Cheri se non a Lea ki gen koze Pati m tèlman fè skandal li fè manman m pale anpil wi
Bon m ka di w nan kondisyon sa se pa manman w plis pwoblèm nan mwen pou sa m gentan wè Ou konnen E mesye dam m te kwaze ansanm avè l lè m al Meymoun an? Tati. Ah mesye dam, m pa konn pou wap di m Tati sa la. Ou fè m ri.
Men se yon fi ye, se li ki di se fi li ye.
Pandan m kanpe, se leve m leve tèt mwen men m ta pwal deplase, m wè mesye dam nan debake sou mwen se pa de, se pa pou ou.
Cheri sa konn nou pa konn kiyes yo rele Noelita sa wi. Koman w konnen m pa konn kiyes la? Manman li anmèdan li pale anpil li frekan franchman mwen menm ou wè tout wòl li jwe nan mwen menm manman m pa pwè te tanpri jwe wòl sa yo non. Paka fè anyen ansanm ak fi sa la rèla non. M pa ka soti, m pa ka. Bon kilè menm dòmi m gen m manzè pa vle kite m dòmi nan kabon non depi m foti ap dòmi ou wè l reveye m fòk li pale anpil fòk li fon pakèt bagay wi.

M santi m ri. Men konnya la a, la gon lòt bagay ladan l. E fò w ta pale ansanm avèk jan w di l la, Noelita, pou w ta di l ban m chans mwen paske m p ap aksepte li pou l wè m nan lari pou l ap fè m tout bagay sa yo. Choyy m pa bezwen pale ansanm avèk Tatim menm. Tatim pa pran koulè.

E mwen menm pap ka just fè sa non mwen. Okontrè, manmi m gentan fè vi l. Se li menm ki pa vle gen moun ankò. Mwen menm y ap anpeche m pou m fè vi pa m. Yo pa vle wè m. E m pap dakò m pèdi Donsaj pou yo non. De tout fason, se yo tou ki valab pou Donsaj la.

Komè! Komè! Oh! Komè! He he! Komè wi! He! Tankou se komè a, tankou se mouri komè a mouri. Komè! He! He!

Anmweyy cheri. Waw.
Ayi man fòm wi. Sa ta fè la? Ape nou ave konti mizik la wi. Nou ave konti mizik la telefon wi. Ok.
E ya ape me radyo a. Dap kou don ti instrumental. Ok.
Ape sa koman sa e men. Ah, mwen la, m konnen. Kè m fon ti kontan. Se sa mwen, m ta pral mande sa tou. Di m non, ki nouvèl?
Epi cheri, se ke nou pa gen moun ki pral ban nou pwoblèm nan relasyon an kwa? Sa vle di, nou ka viv ansanm tout bagay? Sa m fè plezi, kòman sa? Bon, te mesye dam m te wè lakay w la ban m pwoblèm. Kòman w gentan fè vin di m sa la? Sa k gen menm? Ou pa te anvi sa?
Mwen ta anvi sa, mwen anvi pou mwen avòte lib. Sa vle di nou eh bon mwen.
Nou lib.
Sa vle di mwen ka fè tout sa mwen la vò la. Tout sa vle chè. Bon jè mwen mwen frajil. Mesye dam nan ankon son lòt anpèch mwen. Koman sa fè fè? Mwen ta vle bon nou problem ankon chè. Si gwen lòt problem se nou la pye men. Mwen ta vle bon nou problem ankon. Sa vle yo bò tout pèmi, yo bò lisans, yo bò asirans, tout bagay. Ou.
Sa ke ni manmanm ni tatim yo tou lè 2 mouri?
Kòman sa? Oh yo tou lè 2 mouri cheri. Nou pa gen moun ki pot ban nou pwoblèm nan relasyon an non. Ou manmanw mouri, tatiw mouri ou gon kè kontan konsa?
Men ou ou pa mouri non. Non pa fè plezi, m pa ta vle son prank, kòman yo tou lè 2 fè mouri a? Fò eksplikem, Lalim poko ka kwè sa. Kòman ou fè mouri? Vini kou. M pa kwè si yon moun te ka mouri pou kè ou te ka kontan. Cheri, m jis wè ke manman m avè Tati m ap ban m pwoblèm nan kay la. Yo di yo pa dakò m nan mennaj, way sa yo. E mwen m renmen w. M elimine yo. Kòman sa? Ya cheri, m ret avè w. Ou elimine yo pou ret avè m?
Sa yon problem? Se yon gwo sakrifis m fè pou ou wi bebe.
Keyè m poko ka di l sakrifis non, paske m pa t mande tout sa. Rezon an, e fò konnen ou te gentan ansanm avè m. Gen seri de bagay avan w t al fè yo, fò w te gentan mande m avi pa m. Men la li ou deside ou aji pou tèt pou tèt ou. Ou fè sa pou kont ou. Ya papi m te gentan konn sa men akoz ke moun yo te tèlman pale nan tèt mwen m leve maten an m pa wè ni de ni twa se paske manman m te gentan fè vi l e tati m menm son vye masisi ki pap gen li pap gen anyen menm si l mouri sa sa fè mwen menm m bezwen fè vi m moun yo anpeche m fè vi m.
Se yon gwo bagay ou fè la wi Wendeline. Wi, m konnen se yon gwo sakrifis m fè pou m renmen m ansanm avè w. Sa vle di la kounya lè w ka vin lakay la a nou ka rete ansanm. Rete ansanm?
M poko pwomèt ou sa non. Kòman sa cheri? Sa vle di pou m fè gwo sakrifis sa a pou w twouve l pa ase? M poko pwomèt ou sa. Rete ansanm nan m santi sa sa vini nan yon lòt sans. Sa w di konsa bebe? Franchman ou fè kè m sote. M pa panse si w te gen tout tout tout tout. Tout sa anba pye w la. Men se pou nou tou lè de mwen fè l. Bon, ou pa ka, ou pa ka di sa. Nan kontèks sa, gen lè mwen menm m pa twò aksepte sa w fè a non.
Men cheri, sa deja fèt. Pouki w pap aksepte a la? Ee,
kèt. E cheri, e dènye dimanch lan, nou pa toujou soti an? Dènye dimanch kòman? Ou te di n ap soti, dènye dimanch fèt manman. Mwen ki te di sa?
M pa kwè m te janm di w sa. Ou te toujou ap pale sa. Men si te gen dènye dimanch pou nou te sotiz men se pa nan mwa me a. Li ta pi bon konnen dènye dimanch lan se moman pou m ba manman m. Se moman pou m ba manman m love la. Kòman m ta pral fè soti la? Dènye dimanch lan se pou m ba manman m. E ti chanson sa m ap prepare la cheri. Finalman se pou m fè kè manman m plezi. Ok? Se pou m fè kè manman m plezi. Sa vle di m pa responsab sou tiye manman w. Sa te ka toujou rive ou sot a manman w. Sa pa t ap janm deranje m. Men kounye a la tiye manman w la w ap ret. M p ap ka fè, m p ap ka fè de menm. M pa t panse w t ap reyaji konsa non. Kòman w pa t panse m t ap reyaji konsa? Ou pa konnen ki sa w, ou pa konnen ki sa w fè la? Si e manman w, mwen menm ki pa te, ki pa t anyen pou ou, jan m di l la, tankou on mennaj ou senpman wè m, nou kwaze, nou pale, nou vin gen abitid, ou ka fè m plis wi. On moun ou soti nan zantray li, ou chwazi egzekite l, kounye a mwen menm, pou m aksepte w nan vi m toujou. Sa son pwazon vyolan wi baz. Antouka, chèche mwen baz, m ap prepare mizik mwen la nan stidyo m pral. Pepe, ou annik? Ou fou nèt. Ou fou nèt.

Se jodia son jou spesyal men se pa jodia m fèt e men se pa jodia m fèt zanmi pa tande wi
manman.
Pèsòn moun sou latè pa ka di gen yon bagay ki pi prese ke manman malgre tout bagay.

Hein? M te gentan, te gentan pale avk ou deja. Manman eskize m. Nan kòm m di konsa.
M te gentan pale avk ou deja. Manman son demwazèl mwen mwen konn Nerline.
Menaj ou? Non, nou pa menaj ankò paske gon bagay ki rive pran Nerline, m sòri. Mwen menm son ti mizik avan m chante ak manman m, m ap eseye chante pou li la. E se tout fyète m. Fyète m chita sou manman m paske se li menm ki fè m sa m ye jodi a ok Demwazèl pandan m avèk manman m m pa vle pèsòn moun vin entwodui m ok Manman sò wi Tann m pa pale menm non Stop paske se mwen menm ki konn demwazèl la konnen ou gen kè sansib ou pa bezwen defann demwazèl la mwen menm m konn tout sa k ap pase ou konn pitit ou gen kè sansib Demwazèl se pou ou

Yon moun anpil tan epi li chwazi se yon tantan avèk manman l pou m tande sou pretèks pou m renmen l wap pale. Kwè se yon bagay ki verite wi ti gason m. Gen pyès priorite m pap ba w manti non manman. Ou se manman m wi.

Manmi, Tatie pa renmen Adnan konsa. Manmi, manmi, Tatie gen rezon. Pèsonn sou latè pa ka di gen yon bagay ki pi prese ke manman. Malgre tout bagay, kit li rich, kit li pòv, l ap toujou ret.
Manman.
Ou se tout pou pitit ou, si w pa t la, kòman m t ap fè la?